Bonjou, bonswa tout moun, kouman nou ye? Jodi a, mwen retounen avèk yon nouvo videyo pou nou. Ki videyo li, se jis yon fiyèl mwen kap fete anivèsèl epi m vle fè yon gratine pou li. Ok, pou m fè gratine a, sa se vyann moulen an. Mwen gentan fin prepare vyann nan. Mwen te gentan fin lave l, mete l nan asid, epi mwen epise l. Sa se konsa l parèt. Sa se pou makawoni an m ap fè gratine a. Se 2 sachè makawoni. Epi men zonyon epi pwavon vè. M ap bezwen yon ti farin pou sòs bechamèl lan. Epi vyann nan m te gentan tranpe l avèk sèl. Se sa k fè m pa mete ti sèl sou li. Ok pou sa yo se Poud paprika m ap mete ladan l, yon ti pwav, yon ti poud magi epi lòt la se yon poud ranchero. Pou fwomaj yo, m ap bezwen 2 bwat lèt pou m fè sòs bechamel la avèk fwomaj. Tèt de mò a pou m graje pou m mete sou li. Epi sa se, m ap pran 2 grenn fwomaj nan sa. Epi fwomaj sa pou m fè sòs bechamèl la. Ok. Kounya la mwen pral, mwen te gentan, mwen te gentan epise vyann nan. Mwen te gentan epise vyann nan. Sa se epis la mwen epise vyann nan. Sa se vyann nan. E pi m ap bezwen... M ap bezwen e, e, bate sa pou m mikse vyann nan pandan li nan chodyè a. Kounye a sa m pral fè... Kounya sa m pral fè mwen gentan mete dlo a sou dife a mwen mete dlo a mwen mete yon ti sèl ladann mwen mete yon ti magi ladann mwen mete yon ti pèsi mwen mete yon ti lwil pou m kapab bouyi makaroni an ok sa se epi mwen pral e e mete vyann nan pou m kapab kòmanse sa.

Pa twò anpil. Ok. Mwen mwen mete. Mwen preske sech. Kale la lèl fin sech. Mwen kapab ajoute lòt enje dyan yo. Lan dan la.

De tan zan tan pase mikse a la dan pou l kapab soti byen. Dakò? Mèzamou. Ok li preske fin sèch vyann nan preske fin sèch kounya map tann li fin byen sèch sa se poum retire lwil lan ki ladann nan apre map ajoute yon ti pat tomat ladann ki pa twò anpil ok. Ok li preske fin sèch mwen ajoute yon ti pat tomat ladan l yon ti pat tomat map bwase l ansanm avèl pou l kapab pran yon ti koulè tou piti ok li pwès li fin sèch wi map kite l pou l kapab fè lwil ok pou l byen sèch. Nou wè kòman l ye? Trè rapid epi trè senp. Ay, timoun li tèlman santi bon anfen. Waw! Ok. Ok, kounya m ap ajoute 2 engredyan sa yo ki se zonyon an epi pwavon an.

Menm wè li pa fè lwil. Men l kòmanse, li byen sèch. Nou wè? Li byen sèch. Ok. Kounye a m pral prepare sòs bechamel la. Dakò? Mwen kite yon ti dife tou piti. anba anba chodyèa poul pa boule poul kapab byen byen byen sèch jan mwen bezwen nan ok ki mwen pa mwen kite mwen desann volim nan ok kounya map fonn bè a poum kapab fè sòs bichamèl la. Map fin fonn bè a apre pou m kapab mete farin nan. Ok kounye a m fin mikse farin nan byen kounye a m vide lèt lan sou li kounye a map bwase. Mwen bwase li tout kaske pou l vini jan m bezwen la. Ok? Fè kou nyan m fin miksi. Farin nan, bè, ansanm avèk pèpèt mwen ap mete fwomaj yo.

Mwen pral ajoute lòt fwomaj la. Mwen ap ajoute fwomaj sa yo ladan l kounya. Ok. Ok, kounya m vide sos bechamel la. M ap bwase. Pral ajoute vyann nan ladan. Pou nou kapab melanje yo ansan. Ok? Ok, men kouman mwen melanje li. Byen melanje. Li telman gou anfen. Ok sa e fwomaj la m pral mete sou li apre pou m kapab mete li kwit pou m fini avè l ok. Ok mwen fin ranje l kounya m ap sime fwomaj sou li pou m kapab mete li kwit apre sa m ap montre nou rezilta. Sa se fwomaj tèt de mò ok. Ok zanmim yo sa se rezilta gratinem nan men koman gratine a sòti li sòti byen bèl epil byen gou wa santi bon pou map tou pwofite di mèsi mèsi avèk tout zanmim yo kap gade videyo wa nap kwaze nan yon lòt videyo lòt semèn babay pa bliye ke jezi renmen nou e nou tout moun ki poko konvèti yo Kontinye fè sa avan lanmò pase pran nou. Babay e bòn semèn avèk chak moun. Dakò.